Rekò mondyal epi elvdwa ranpòte elva ranpòte wi nou kapab wi li kapab men paj li a nou pral kòmanse e sesi je vè prendre sa an men chak jou chak jour nou pral fè yon.
Moun yap fè pwomosyon sou li pou li sou rezo a li pa Maxon Gustave li pa moun ki kwè nan rèv chèf li Oh!
Ti John ti John lage kamera a! Li pa moun ki te bouste chèf li n.

Se yon moun ki kwè nan envesti nan moun anpil. Mwen priye nou an gras. Oh! Yo ap devalorize Onko ban nou, nou menm n ap valorize Onko. Paske se Onko nou konnen, se Onko nou renmen, se Onko n ap toujou kanpe avè l. Matyou p ap janm gen valo e valè devan nou, paske on n te konnen pa, nou pa konnen w. Nou konn Onko Kendji. E si Onko Kendji te yon moun ki te egoyis, lòske Lynn te vin mande l èd li te ka pa fè l. E pa sèlman Onko e Lynn te mande èd. Lynn te mande tan dot pèsòn èd, yo te inyore, se sèlman Onko ki te pran l mete l sou platfòm ni. E Ayisyen se nasyon, kèlke ladan yo, yo egoyis. Ou di m sorry Mika pa gen pwoblèm m ap pran sò ou la cheri. M te di nou sa nan yon live. M te di yon lè nap vin mande m ekskiz. E sa k fè yo di m djab nan entènèt la. M te di sa wi.
Sa vle di ti 20 mil euro oubyen 20 mil fran ou di manager a te ba ou a, nou menm tiktokè, Uncle Kendji motive nou. Nou vin met men ansanm avè l, nou fè w fè plis ke sa. Epa bagay poum te di Lynn fè 200 mil dola sou tiktok Tiktok bal 100 mil Tiktok pran 100 mil Win Chris tou remase 30 mil sou zel Lynn te bay nimewo yon sèl ki Florida m tande k remase preske nenpòt 50 a 60 80 mil sou zel. Cam transfè, unitransfè, modegram, kòb sou paypal. Men mezanmi, ki pwoblèm ki genyen? Max gentan afè pa w, Max gentan boul grenn ou, Max gentan manager w depi lontan. Dèfwa li pi bon pou w pa moute yon moun lakay ou jis pou evite jalouzi. Moute Max la, sa l pral fè pou ou? Pèp la pa pral follow Max. Pèp la pa pral follow Max. Pèp la pa bezwen Max. Pèp la se ouk k ajtis lan. Sispann melanje amitye nou, zanmitay nou, fanmi nou nan vi atistik nou. Jounen jodi a la gade sa w fè nan yon segond videyo a gentan viral, pèp la kanpe kont ou. San Kendji pa vin nan live pou l di mwen vle nou al ripòte paj li. Tati Mendel pa di l. Gade yon live trè pwofesyonèl Masisi a fè yè swa. Ok Bon mwen di 100 mil Gon moun ki di me 522 mil Li n fè sou tiktok Mwen m di 5 Mwen di 5 Mwen di 100 mil Ou wè de kaka 522 mil Paske chak jou nou fè li n desann la Li ale Nan Pèp la! Bndye pap pale avè nou men lap pale. Bnb la! Kendji pap pale avè nou men map pale. Banan langyèt! Jou a mande Véronique. Mwen di woy! Afriken yo pral pran top la! Anmweyy! Wole pèp! Anmweyy! Manti! Pat gen Afriken ki ta pral pran top. Bnb la konn top. Black Diamond konn top. Magdalene Massage konn top. Véronique konn top la, lè yo verifye yo wè e manti masisi yap bay, yo jis renmen vibe la yo tonbe voye kado tankou moun fou. Yo pa konnen lè wal nan deli renkenn nan la, wal nan deli renkenn nan, yo pa wè, yo pa wè moun ki te nan top la yo pran yo pou egare, yo jis te renmen sak tap fèt la. Kendji pap pale mwen map pale! Bay moun sa yo merite. Nou menm ki bezwen bon krèm. Krèm ki pral netwaye po nou, fè po nou bèl. www.byenblan.com Byen blan sou Byen blan sou tiktok shop Al sipòte byen blan Al bay byen blan love la Paske se nou menm tiktokè ki te vin avèl lòtbò a Li voye kado, 3 mousketè vini tout tiktok, tout bòs tiktok nèt debake.
Alors les africains calmez vous un peu parce que nous les haïtiens là même nous ne sommes pas du genre à jouer hein. Lynn te vini la san manager li pat gen manager li vini de men l de pye l pou kont li ok e Lynn pat vin mande m Guy Wewe Lynn pat vin mande m 500 dola. Paske Cheflin pa yon visye. E pa yon mandiant li te ye, ni m pa fè elòj ke m te bay 500 dola. E minimize ou bezwen minimize sa m fè a. Ou konn poutèt ki sa, Guy Wewe? Paske se pa ou menm ki fè l, e pa radyo la ki gen legesi a. Guy Wewe, pou kite defo ti nwè. Tande sa m di w. Paske si e te ou menm ki te fè l, si e te ou menm ki te bay Cheflin pousantaj sa, premyèman ou t ap mande l ren pou ren. Ou t ap fè l separe kòb la ansanm avè w, Guy Wewe. Ou tap kontrole tout kòb li resevwa nan live, tout sponsor yo bali ou tap fèl separel avèw. Dezyèmman, ou tap fèl siyen poul baw exclusive live la paske ou patap dakò ke lòt moun fè entèvyou avèl jis pou ka gen bèl ou sou YouTube. Wap pale de divizyon e ou menm ki mete divizyon. Paske m konnen Guy Wewe nou menm avèk lajan yo koupe lonbrik nou avè kòb. Dayè ou pa ta bal, ou pase nan live la ou vin jere bèl ou, figi w tankou yon mons nan ekran an, menm 5 goud ou pa bay. Epi wap kritike, wap veye 50 dola. Konbyen kòb, menm 20 dola ou pa bay. Bon bòzò, bon li te bay 20 dola, bon ou menm menm 10 dola ou pat bay Giori. Ou vin jere bèl ou pou ka fè youtube ou bèl, a la fen di mwa pou ka manje. Pa pa ragasem Giwewe.
Oh oh! Apa chef Lynn sou manje a te pa di merci li te ye? Mwen twal yo nan tou koko w. Oh! M voye bagay m telman voye m pa menm voye like m pa menm voye pou yo pranm nan like nan mwen telman ris m rin Christo wè map voye voye e gade m gade yo pranm. Tout gro tik tout gro donetè gade m gade m wè yo zanmi m yo tout mande m friend request wi telman m fè kaka avim wi pou m onore ti chawony lan kounya lap vin di yo renmen renmen yo kenn Ayisyen pa moun yo pa moun yo pa moun tout moun ayisyen ki rann moun engratitid koulangyèèt manman nou bann chawony Ayibobo ayibobo yo pa vle wè nou m pa gen san pou nou yo pa moun yo pa moun.
Mwen m tiktok e pa paz selman m tap bani m tap bani tout koko nan mouda w m tap bani tout prèv ou Kounye a m wè lap pale de Orko Kendji e se Orko Kendji ki te pran manzè nan live li kap mande kob pou li kap fè tout bagay pou li kounye a la pou wap vin pale de sa vle di pou pou ayisyen depi w pa si si w pa moun depi w pa divin ou pa moun. Wyclef ap di Orko Kendji mèsi paske yo wè janl fè bagay la moun yo gen bagay la sou gran ekran sou video.
Men, men yap rele manman manman pou l joure ankò. Ou pral wont ayisyen pa bon ayisyen pa bon. Altagrace de Molière kap relem la m dil koulangyèt manman l.
Pa mete pou gran Marcos sa.

Mil dola mwen te voye an. Pèp ayisyen nou pral kriye.
Mwen bezwenn pou l bak vin jwenn mwen. Sa w di m lan an?
M ap fè tout tan m ap plimen lanp nan mondo w. John bay lagè w.
Nan kivèt sa.
M ap pran foto w. M ap fè lanp. Lajanm lan rann mwen sèvis voyel ban mwen nan nimewo sa e la mwen te voyel ba ou 702 918 60 76 cheflins mil dola m te voye ba ou an kem gen foto a m te voyel bay kendji e m pral moutre pèp lan la ou pa bezwen voye kòb kado ban mwen e si w voyel tou map pranl.
Pou moun yo konnen se ke son enfliyansè tiktok ki li menm lanse bagay sa e li gen enpak nasyonal sa e jodi a. La al entènasyonal.
Wi, wi entènasyonal li gen enpak sa e selon sa nou aprann se Uncle Kendji sou rezo a ki se premye moun ki lanse kesyon sa sou rezo a. A e pa vre? Wi, se Uncle Kendji.
Bon, bon misye son bon enfliyansè. Wi, m panse ke sa ki. Mwen menm m pa fè prejije kont sa moun fè a vi yo paske chak moun gen vi yo chak moun gen vi yo nan fason pa yo se pa biznis pa m se pa evidan se pa biznis pa m men m panse si si l gen sipò pa l ke l ka bay a kominote a m panse se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan se yon bagay a apresye kanmenm si l enfliyanse nou nan bagay ki pozitif m panse ke fò n ba l kredi a se sa tout moun ap di wi fò n fè sa e se si jodi a m ka di enfliyansè tiktok yo fon bagay ki pral m ka di yo pral fon yon bagay la jodi a ki gon enpak entènasyonal. Men ankò, ankò, tankou nou t ap di talè a, se Ayiti k devan ladan l. Ou konn tout sa li n ap fè la, se Ayiti k ap benefisye l. Non men, ekoute, nou tout ap goumen antre nou, men sa yonn nan nou ap. Paske w di non misye de fwa e w peze sou li. Yon fwa w ap gade diskou a byen madam, al retande l ankò pou w wè, epi w ap wè. Ou peze sou li, ou byen peze sou li. Ou peze ou dil premye fwa epi dezyèm fwa ou peze sou li. Men pandan 2 fwa sa, Uncle Kendy te sipoze gen nonm la tou wi. Kontribiye nan siksè Lynn. Gwo bab mayi pou manje mayi a pou jwenn bon grenn mayi a se te Uncle Kendy li ye. Ou pa bay misye respè a la. E sèl ti pwoblèm nou gen avè w. Sa moutre ke li klè yo di a la. An koken ki pale franse.
Se youn nan masisi la. Si nap pale franse patisip pase l yo akòde, vèb èt yo akòde wi. Poukisa?
E sa a sèlman k fè m ba l on minimòm respè wi. Yès ok l te fon freka avè m, m di l kaka, nou di n kaka epi kite l mache l ret nan lig mwen, m ret nan lig mwen. Men, rayibrik la di bwa l long. On koken di se youn nan masisi la k ka fon lojik. Lojik la mache wi.